Nou pote ti video sa pou nou jodi a la byen rapid paske nou pral soti la mentnan. De kisa nou pral pale nan video sa? Gen plizyè moun ki ap rantre an kontak avè nou kap di Max nan konbyen anbasad la Ayiti ye? Epam te voye pwotokòl mwen trè lontan sa yo poko rantre an kontak avèm ki rezon ki fè sa? E de sa nou pral pale nan video sa, e nap pale osi de moun kap mande ki tip de dokiman yap bezwen pou te ka al depoze anbasad Brezil la an Ayiti paske yo wè yap mande plis dokiman la mentnan e pou ki rezon ki kapab fè yap mande tout dokiman sa yo. Jan ke n konnenl deja pa bliye ke ou sou Max Agency. Sou Max Agency, ou kapab antre an kontak avè nou swa pou yon transfè, ou di mwens pou yon biyè davyon, swa Ayiti Brezil, pou kalkeswa peyi ke ou ta vle ale a. Depi ke ou antre nan an kontak avè nou, N ap eseye voye w kote w ta vle ale a. Sonje ke se legalman. E vòl ilegal, nou pa fè sa nan Max Agency. Pa egzanp, ou ta vle ale Nikaragwa, ou ta vle ale Meksik, antre an kontak avè nou, n ap eseye fè w jwenn viza Panama. Apre ke w fini jwenn viza Panama, ou menm ou pral di a kilè w pral bezwen ale, ke kote w ta vle ale. Pa egzanp, ou Ayiti, ou ta vle al Nikaragwa, trè byento nou pral eseye fè yon videyo espesyalman sou sa. E sonje ke nan MaxAgence si ou ta vle fè yon transfè tou, ou kapab antre an kontak avè nou, nap fè transfè a pou ou Moncash, Voye Minit Haiti, nou kapab voye kòb nan Unitransfer, Western Union, MoneyGram. Tou sa nan nan MaxAgence. Si ke ou ta vle pase nan adrès nou, wap antre sou Google, wap tape MaxAgence, wap wè tout enfòmasyon sou MaxAgence, e anplis wap wè adrès nou, email nou, nimo telefòn nou. Sonje ke nimo telefòn nou, nou pa bay sa nan kòmantè. Si kew vle antre an kontak avè nou antre an kontak avè nou nan plis 55 15 99 14 9 21 03 antre an kontak avè nou mentnan pou plis. Bon tit video a se te kisa? E nan ki dat yo ye ayiti? E lòt bagay ki trè enpòtan ankò moun kap di e m fè pwotokòl la sa fè lontan sa ke anbasad la ta sipoze antre an kontak avèm li poko janm antre an kontak avèm m voye pwotokòl la ba yo lontan sa yo pa janm antre an kontak avèm kisa ki koz Bon, Ayiti nou paka estime la mèt nan pou nou diw nan ki dat yo ye, paske bagay la mèt di nou yon ti jan tèt anba nan men yo Ayiti. Ki rezon ki kapab koz sa? Nou sonje ke lè ke anbasad la pa ouvè Ayiti pou ke yo ap rele moun pou yo bay viza sa rann ke yo pwofite antre an kontak avèk moun pou yo fè yo ranpli fòmilè. Sa pa vle di ke imedyatman ke yo annik an fonksyon yap rele tout moun sa yo yon sèl kou. Konsa tou kapab ou te nan 30 jwen yo poko antre an kontak avèw se pandan yon moun ki te nan 5 wè anbasad la voye dat pou li, trankil. Sa se yon dezòd ki a, se yon pwoblèm li ye. M pa kab di se yon dezòd men se yon pwoblèm li ye kapab yo vin pèdi kontwòl e bagay la anba Ayiti. Lòt bagay ankò, nou vin wè ki konplike osi, ki sa l ye? E oparavan lè k yo te fin ranpli pwotokòl sou menm jou a, si w voye l ale bonè, Ay, anbasad la gentan ekri w, li voye, li di w men ki dat ou pase al depoze. E yo mande w senpleman yon paspò. Yon bout foto, yon pwotokòl epi dat yo pral vwayaje a. E sa yo te mande. Mètnan la, bagay la kòmanse konplike. Poukisa? Lè w gade w ap ou ka wè w al depoze konsa wè anbasad la mande w ak nesans ou. Li kapab mande moun nan ak nesans li nòmalman. Poukisa ki fè yo vin yo vin ap pran tout pridan sa yo? Se pou nou menm Ayisyen k ap fè dezòd. Ki dezòd li ye? Pa egzanp, nou toujou konnen, e imedyatman yon pwogram nòmal vini pou moun te kapab antre Brezil nòmalman, legalman, Ayisyen ap vini nan yon kote ke yo ap vin mete, y ap vin mete pwosesis pa yo ilegal ladan l. Ki sa l ye? Gen moun ki fè pwogram yo la. Yo fè pwogram yo la, yo wè pwogram yo la fasil, yo di se manman, papa, pitit, frè, sè, s on fanmi ou sipoze antre ladan l, yon moun nan sipoze gen yon lyen parante avè w. Lè sa a, sa ajans lan fè, li di, a ou menm, ou pa bezwen gen moun isi pou antre nan pwogram sa. Sa yo fè, yo ranpli fòmilè yo, yo mete non moun Brezil la kòm manman w se pandan moun nan pa manman w vre. Ou di mwen si yo mete ke ou gen menm papa moun se pandan moun nan pa frè w vre. Yo vin kòmanse dekouvri sa, anbasad la menm kounye a li kòmanse ap veye bagay yo tou. Se sa k, ki pral rann ke bagay yo kòmanse lan. E imedyatman ke gon pwogram ki legal pou antre Brezil, Pa pa okipe okenn moun kap di ke ou pa bezwen dokiman, ou pa bezwen anyen pou antre nan do pwogram sa a, ou pa bezwen gen fanmi Brezil. Pa egzanp, ou menm ki deja nan pwogram nan, e lap fè w soufri, yap fè w soufri pi devan, e ou menm ki ta vle vin fè yon pwosesis pou fanmi w, pi devan lap fè w soufri lè ke wap eseye fè l pou moun sa a ilegalman. Pa egzanp, si yo di w e fanmi w ki sipoze ladan l? Si moun nan pa fanmiw poukisa wap pran lajan nan men moun nan pou fèl? Poukisa ou menm ki ap bay fèl la si yo di pwogram nan e fanmiw ki sipoze antre ou menm ou dakò peye moun sa poul fè pwogram nan pou ou? Se la nap toujou di ke kèlkeswa pwogram Brezil toujou lan, pwogram Brezil yo lan epi anbasad la yo toujou ap bay pwoblèm. Se nou menm ayisyen kap fè sa. Poukisa mdi e nou menm? Paske nou sipoze panse kèlke bagay avan tou. Imediatman n kòmanse antre fo dokiman ladann, Li pral pi lan, non senpleman li pral pi lan, e yo pral gen plis kontwòl sou li tou. Nan ap gade pwogram yo la, ou pa, ou te mèt gen yon akenesans. Senpleman, ou fè pwogram nan. Ou pa menm bezwen tradui l, depi ou konn jan pou w fè l. Ou di mwen si w pa t gen yon akenesans ditou, ou gen, w ap itilize yon aplikasyon ki rele Filiação pou w fè pwogram sa. Kounye a ou pa kite w pase avè l konsa ankò. Poukisa? Paske yo gentan yo gentan wè magouj nap fè. E anplis toujou yo pa mache rapid ak pwogram nan ankò, jan yo tap mache a. Poukisa? Paske yo wè nou fè twòp fo dokiman voye ale epi yap analize dokiman yo, gade nou pa gen menm fanmi, nou pa nou pa gon lyen parante nap antre moun nan. Sèke se sa ki koz ke pwogram nan vin lan. Mwen swete ke Nou met nan tèt nou la mentnan, imedyatman ke gwo pwogram legal pou antre nan yon peyi, pa vin pa vin mete mouvman ilegal landan. Paske nou menm Ayisyen nou toujou antre nou vle antre ilegal kèlkeswa peyi li. Mwen rete kwè si tout ajans te menm jan avè m, jan n ap kòmanse a, kèlkeswa peyi k ouvè pòt li ban nou, tout bagay yo t ap fèt nòmalman. Poukisa? Paske nou t ap kontinye nan liy yo mande a. Nou menm Ayisyen nou pa renmen rete nan liy. Di imedyatman ke nou pa wè jan pou n fè kòb la, sitou ajans yo, nou pa wè jan pou n fè kòb la, nou gen tan kreye pwòp afè nou pou nou mete magwouj ladan l. Imedyatman nou bay magwouj, l ap toujou lan. Se sa m swete ke nou, nan videyo sa, m vin pale de anbasad la. Poukisa? Parapò m dekouvri ke yo kòmanse pran kèlke mezi ke yo pa t sipoze pran nan pwogram nan. Lè sa m pa kont pou yo, m pa kont a sa y ap fè a. Se nou menm Ayisyen ki koz sa. M swete ke nou konprann e nou tande videyo sa.